Bon, e bay la gate nan menm la Bay la gate nan menm la Gwonèk yo le Jeff Nou kon wè misye deja sou Facebook Ak Youtube Me Jeff papa Jeff, monchè E mwen mbap Mbap bay ipokrizi a E anpil nèg ka fè li Mwen menm mkonn gade w brother Ou se fanatik Jeff to a love you

Viv alèz ou viv byen ou pap wè kòmsi figi ou toujou ooh mizè hahahaha sa mwen di la menn imajine ou m son nèg menn ki gon staff m pa bezwen kòmsi m gon staff milyonè dèyè m gon bagay ou bliye di moun yo la lè w pale de moun kap fè Martelly fò w peze sou Big Mastè paske lè w pale de Big Mastè ou pale de nèg kap vann machin isit ou pale de nèg ki gen ajans de vwayaj ou wè. Ou pale ak de manager m. Li fèk achte yon kamera mwen 3500 dola ameriken. Filme l, filme l. Dènye Sony an l fèk achte l mwen la. Ou pale de manager m. Ou menm tou ou konn ede min ou bay. Ou wè sa m vle di w la? Ou pale de Givens. Givens misye se Reggaeton Boys. Misye chante avèk yon bann gran atis nan Reggaeton. Nan misye. Givens.

M te nan menm avyon Non m pral pale avè w aprè papa Gen bagay pou n di Mwen te nan menm avyon ak Valéry Numa Misye di yow si w al Chili ou pa rankontre Givens Ou pa konn ou pa rankontre pèsòn Yow sa k ap fèt Kiyès ou ye Misye misye misye misye Waww Gen bagay Kiyès ou ye pala Givens abiye konsa l pa t konn si t ap gen kamera S on swagè k la Epi l ap rive nan klèb misye a gon jan l abiye l ap vini ou gen tan w on italyen k ap vini

21 an m gen chili m rive a chili a laj de 17 an wè chili m fin fè etid mwen bon pou m kòmanse brase m kòmanse travay n ap fè efò toujou. Kisa k te pran w vin chili poukisa w se chili w chwazi kòman w fè rive la paske 21 nan avan tout nèg sa yo vin la yo gin konprann gon bagay k ap devlope la. Kisa ki te pran ou vin chili menn? Mon chè mwen chili a pat janm yon ayisyen ki te lonmen non sa. Se paske m te konn ap etidye, m te etidye anglad, kolèj Roger anglad. E pi manman m te malad, m te vle ede manman m pandan m ap etidye nan maten, nan apremidi m al fè chofè dwat gran frè m nan ki te konn ap kondwi yon kamyonèt. Depi m piti m toujou gen ide de pwogrè epi. Ou pa nèg ki konplekse?
Non non, ditou ditou, jiska dat. Jiska dat. Epi pandan m ap fè kamyonèt la m vin konn yon mesye ki te yon soubdirektè nan APN. M pa konn si APN toujou egziste Ayiti. Epi misye di, kèt, m wè w pale byen. Misye di, konbyen lang ou pale? M di non m pale kat lang. Msye di oh map bezwen Ki kat lang ou pale? Ou pale fransè, kreyòl? Fransè, kreyòl, anglè, espanyòl Ok Msye di M bezwen yon chofè wi menn Msye di baz m pa bezwen travay nan san kò m bezwen chofè Mwen bezwen nèg pou chofè m M bezwen nèg tankou w Ok epi m kòmanse fè chofè msye Se msye k pale m de chili Lè map rakonte l ke m gen ide m ta renmen vwayaje pou m al etidye pou m Pou m pwogrese, pou m panse, m pa t wè, m pa m pa t vrèman wè avni nan peyi m nan. Ou konprann, bagay yo te vrèman konplike alepòk. Epi, misye di, gen yon peyi ou pa bezwen viza pou ale non. Misye di, ou gen paspò? M di, non. Misye di, m pral ede w fè paspò w. Nan peyi sa, sèlman ak paspò. Ki laj ou gen lè sa?
Diset an daj.
Misye fè paspò w. Epi, misye ede m fè paspò m. Epi Pierre, lè m rakonte Pierre, Pierre pa kwè m. Paske nou menm depi n piti n ansanm. Epi efektivman, menm lè m pral vwayaje, m rele papa m, papa m te Miami, m di a bay m ap vwayaje bay, li di ou jwenn viza pou Lèzetazini? M di non, non m pral Chili. Li di Chili, sa k Chili a? Kòman m pral Chili a? Sa k Chili a?
Wi, konsa papa m di sa k Chili a? Kòman m pral Chili a? M di non m pral Chili, yon peyi. M di peyi peyi Condor Roja paske m te renmen foutbòl anpil. Epi li di m nan nan. Li di ale Tije pito, ale Tije pito. Ou pa gen anyen pou fè w ap bat kò w. Li di èske w ka voye 500 dola pou mwen. Li di ou fou, m pral voye 500. Ou di papa w voye 500 dola pou pou w vin Chili? Pou m vini, pou m achte biyè davyon pou m vini. Li di ou fou, kòman m pral voye 500 dola ba ou. Epi menm Renold la, m travay, m travay, m fè ekonomi. Epi lè manman m pale avèk papa m li di, a mwen msye a, msye yon sèl chili chili. Papa m di genlè tout bon vre a. Papa m di ok, m ap voye 500 dola pou ou, si w pa al chili wa ou remèt mwen li. M di ok pa gen pwoblèm. Lè mwen kòm deja pa gen. Tike a te 500 dola? A lepòk tike a m achte l 650 dola. Ok.
Ki kote ou pase? Pa Sendomeng? Non non non non. Dirèk Ayiti?
Fè
Pòtoprens, non non nou pa pase Sendomeng. Fè. Port-au-Prince, Panama, Panama, Caracas, Caracas, Santiago. Ok.
Lèm rive bon fredi nan kòm bon bagay. Ou rive an été. Non non non. Non, été pou nou lòt bò a. Paske lè l cho Ayiti, lè l cho Ayiti l frèt isi a. Non, isit la,
li fè plis frèt ke chalè. M rive nan otòn. Ok.
M rive avril, 26 avril. Ok. 96. Bèl frèz. M pa konn yon grenn moun. M pa konn si pou m monte, si pou m desann. Non, lè w rive èpòt, pa gen moun ki vin chèche w, pa gen, pa gen, pa gen bagay konsa menm. Ou pa konn pèsòn? Okenn moun.
M fè nenpòt. Yn èd tan edmi kanpe deyò pòt la m pa konn sam fè non ou vin chili konsa menn konsa m ye depim piti m toujou menm jan jiska prezan m toujou menm jan ou riske
yo di ki ne riske nan ryen
se toujou pwovèb mwen jiska dat menm lè map fè biznis map fè biznis yo di a gimè si w fou kòman w pral fè biznis m renmen defi m renmen defi m pèdi tou genlè m pèdi wi men lèm gen an m genyen tou ou rive chili kòman w fè al. Ki kote w ale lè w rive èpòt la? Sa w fè? M fè prèske de zè tan kanpe devan pòt la, se menm youn nan polisye lè m te pase imigrasyon, yon polisye entènasyonal ki te pale anglè, epi lè kounye a yo fin. Lè misye fin travay l ap soti?
Egzakteman, misye fin travay y ap soti. Misye wè w kanpe la toujou? Paske alepòk pa t gen nwa nan Chili, depi w nwa tout moun gentan wè w. Misye wè w? Msye, wè sa menm? M di msye, msye yo poko vin deyò? M di non. Msye gen moun k ap vin deyò? M di non. Msye nan ki otèl w ap desann? M di m pa konnen. M pa gen otèl non.
Men ki kote w prale? M pa konnen. M ta renmen rive nan sant vil la sèlman. Si sou pa goun moun pou moun telefon pou m rele yon moun pou ba m di m pa goun grenn moun. Pi misye rele yon taksi misye di mennen misye nan sant vil la jwenn yon otèl pou misye. M monte taksi m, taksi mennen m nan sant. Taksi a ale avè m devan palè a. Gade wi, misye genlè te gen vizaj prezidan m pa konnen. Te gen otèl ki te bò pale a, lè m al mande otèl 5 etwal de lux bay chanm nan 350 dola la sware. M di oh mèsi anpil. Ou vire w ale. Nan pòch mwen m gen 500 dola e m pral peye 350 dola. Yon sèl jou sware a?
E pa de jou ou vin fè?
Lè m tounen, taksi gen tan ale, m pèdi valiz mwen. Depi lè sa yo tou batize m nan Chili. A di valiz nou, ou tèlman egare ou kite valiz la ou al tcheke otèl epi ou. Li di m al mande la. Epi misye al la valiz la.
Ou la li la li la.
Ou pèdi valiz ou met, kòmsi ou pa gen kat kounya, ou pa gen anyen pou mete. Jan m te vini a, gad ki te sou mwen.
Mezanmi istwa sa a bèl wi.

Why du chili bon konpa 16 desanm 19 heures tout ti ayisyen 7 heures nap gen bis tout kote ti mesye kile koda mete bis pou nou sou plas la ti mesye san bènado bann ti zanmi tesly a te di yo nèg te bis la la ki kote lap ye klodi sou plas la sou plas san bènado a ou tou dil cheri ti mesye stasyon sentral yo branche Junior restaurant e pa konsa junior restaurant bus la ap devan ap tann nou e nan sant lan tout nèg plaza de almaro bus la ap devan plaza de alma ap nan tann nou paka manke non ti rive bonè wi se pasa nou pap tande vagdala nou pap tande magdala e nap kriye wi e sin rive pita toujou bon nou pap gentan jwe way medam mete n fre se mwen chantè way la nap sezi wi
So yo fòm fòm ou patisipe nan dokimantè Valery Numa a pa vre? Pase Valery Numa patap fè dokimantè sa. Valery te rive nan youn nan biznis mwen an wi.
Misye pap fè. Ok ou banm yon pakèt istwa lè ou rive chili ak rad ki te sou ou istwa a long m konprann li. Son long istwa. 21 nan ap viv la jodi a kisa w ye nan chili?
Big master production.
Misye bat bravo pou misye mesye bat bravo bat bravo pou misye yo mwen renmen misye mesye mwen renmen misye. Misye misye biznis. Pandan misye ap pale la misye di to be continue misye misye tou fè pwomosyon fèt li. Li pa egare paske li konnen gen moun k ap tande. Jodi a yo di m si gon nèg ki lidè kominote ayisyèn nan ekonomikman se ou. Non men sijè le sijè dajan mwen l pa enpòtan. Se mwen. Modesti se konsa se konsa. Se nèg ki pa gen kòb ki dwe ap pale.

Sa e kob pou m ale nan yon gran klèb isi an ki rele Givens Club. Yo di m ou gen klèb, ou vann machin, ou gen plizyè biznis isi a, donk m ka di ou son Ayisyen ki reyisi. Eske jodi a ou ka di, 21 an aprè, rèv ou reyalize kòm yon nèg ki gen yon vizyon antreprenè? Wè, byen si, byen si, byen si. Se youn nan, se youn nan vizyon m te genyen, se te yon gran rèv. Men m toujou ap reve. M reve gran, fò m di w sa, depi m piti m reve gran. Sa fè m kontinye travay jan m ap kontinye travay la. Anpil moun di, Bon, gen pou sa w ap travay, pou sa w ap travay. Wi, e vre, m gen kò m pa bezwen travay ankò. Si mwen menm m te vle pran plezi m pa vle travay ankò. M gen kò pou m viv trankilman 70 an m trankilman. Men e pa sa k enterese m. M ankò jèn, m gen 39 an daj e m santi m jèn 16 an. Mesye, misye jèn anpil. Sa vle di.
Kisa w fè Ayiti menn?
Ou gen kay ou Ayiti? Depi kilè w al Ayiti? Sa w, ki rapò w ak Ayiti? M pa ka ba w manti Guy Royer. Depi 2008. M pa tounen Ayiti. Depi lè yo te fè yon gwo frekansite avè m nan èpòt entènasyonal la, e m te vrèman fache. Paske m ap pakouri lemond, m ap fè prezantasyon avè gwoup nou alepòk Reggaeton Boys, tout kote y ap ban m respè m. Epi premye fwa m ta pral jwe nan peyi m, yo bloke m èpòt, fè yon bann bagay. Mande m se dilè m ye, se lòbèy m ye, m di o. Ki dwa w pou poze m kesyon sa a? M di men de ou pa ka reponn de m pa ka foure tout ba ou pa monte avyon. Li te fè gwo fot paske menm moun ki te mennen m Ayiti a se te mèt liy ayeryèn nan. M annik rele manadjè m, manadjè m rele epi e lè yo rive epi y ap kouri. M te di depi m ban m non li bouche badji. Epi lè kounye l ap pale li di non ban Kòmè l te mande n 150 dola nou chak, 150 dola nou chak pou l kite n pase. M di, Chè, ou fou? Gade paspò m pou wè jen. Ou pa wè kat de. Chè, m gen viza Meriken plis de 20 tan, m pa bezwen al Etazini. M gen viza Kanada nan kò m 20 tan. W ap mande m pou m ba w 150 dola pou m al Sendomeng. Cheri, e 2 jou m gen depi m sot Sendomeng wi. Se 2 prezantasyon m sot fè Sendomeng. Se nan entèvyou n vini. Lè sa a nou t ale, te gen yon. Aktivite magazin ki te envite nou paske te gen yon aktivite yo te konn reyalize, yon gran festival yo te konn fè. Epi yo rele n pou yo te konnen nou bay so paske yo te wè n nan spektak Sendomeng. Nou t ap jwe avèk Aventura, Señor Lápiz. Lè Reggaeton Boys, e mizik sa se pa yon mizik ki trè popilè wi, fò de nòt mwen pase m gen kèk jou.
Non, an Ayiti nou te gen 2 video n ki t ap boule. Nou te gen e Papi Doc la. Lo ke e pa so, pa so, e pa mizik sa, mizik pa nou. Sa e Daddy Yankee. Daddy Yankee. Sa vle di e,
sa te vrèman, sa te vrèman, se kòm si. Se santiman an kontre, m te gen santiman an kontre. M te, m te tris e m te trè fache a la fwa. Ou konprann mwen? Paske. Sa vin fè w dekouraje, w di w pap tounen Ayiti ankò? M pa ba w manti. M te di, pa gen pou fè m tounen Ayiti aprè sa. E. Ou gen dizan anviwon ou pa janm tounen nan peyi a? M pa janm tounen. Donk, e gen anpil bagay ou te ka fè nan peyi a, tankou anpil envestisman, je veux dire. Non, byensi, byensi. Bon m pa bou w manti, m te gen m te gen pwojè mete 2 biznis Haiti. E menm m pale l. Yo, anpil moun pral rele w aprè bagay sa, wap konn sa menn. Anpil moun pral fou, fou, wè, ou mèt te pase la avan nan, wè la aktyèlman la ou gentan gen 1300 moun an dirèk kap gade w la. 1400. Ou pral wè, ou pral wè aprè live sa, tout moun pral chèche konn kiyès ki Givens nan. Chili. Ginen son chef serviteur li yon bon neg kap travay. Yo konsa m renmen nan misye men misye jeune menn komsi yo m renmen sa menn komsi m wè m wè tèt mwen paske map yon nèg kap fight menn petèt risk misye pran m te gen dwa pat pranl non men non misye jeune yon nèg 39 ans menn prezante kiyès ou ye ou menm bon mwen se pierre mwen se pierre yon

N ap reprezante kominote a kòm sa dwa tèt. Sa a li trè enpòtan pou nou paske 21, 22 zan de sla, moun ki te ayisyen ki te nan Chili a se te anbasadè Chili a. Anbasadè ayisyen ki te nan Chili. Pa t gen ayisyen. Anfendkont, lè n gade n wè tout ti mesye yo la nan moman an la, tout mesye yo ap pèfòme, nèg way yo, ou konprann sa m di w lan? Pou Magdala ap soti jis Canada poul vin isi pou vin pèfòme ansanm avèk nou hein marasa ansanm avèk nou ou konprann Jeff 3 wa nan lakou a ou konprann sam di w la sa son plezi li ye pou nou sa fè nou fyè anpil d'être Haïtien se sa ki pi enpòtan pou nou. Depi konbyen tan w la?
Menm tan menm kantite tan avèk ti vagabon k sot la a wi.
E sèl li gen dwa rele misye konsa e? Sak di li gen anpil kob la e ti frem wi li ye. E konsa ou antre a misye menm lè ou byen misye vini apre misye rive li rele ou epi li ankouraje ou vini kijan nou tande. Misye rantre avan nou misye rantre ansanm avan nou misye vin wè kijan bagay yo ye ou konprann sam di w lan e mwen menm annatandan mwen menm apa map fè reto filo ayiti m potko vle soti papam pat vle m soti avan sa tou se pa misye te yon nèg ki te strik anpil. Lè misye tounen, misye di m kon sa genyen Pierre, nou sipoze vwayaje paske gen anpil pwojeksyon lòt bò a. Mwen mwen antre nan lapolis, m rete pou m lapolis, m te sipoze al Chicago yon bagay konsa. Ou antre nan lapolis isi a oubyen Ayiti? Ayiti, m te sipoze al Missouri. Misye di m kon sa genyen nèg pa m, nou sipoze al Chili wi. M di ok pa gen pwoblèm, m kite. M kite
m kite pò m te gen pozisyon oubyen posiblite m te gen pou m te antre lapolis Ayiti, m vin Chili mwen. Ou konprann? Imajine w polisye, polisye nan moman la swa m ta mouri ou pa janm konnen, ou konprann an Ayiti. E nou sou 22 zan nan Chili nan moman la, 21 an, 22 zan. Waww, donk jodi a la nou ka di nou reyisi vi nou! Nou ka di sa klèman.
Ou di nèg nan stad nasyonal isi nan yo kreye.
56 mil moun nèg sa yo fè nan stad nasyonal isi. Donk se pa ayisyen, se chilyen. Chilyen, bay lòbèy nèt ki t ap fèt. Nèg sa yo pa t egare menm nan moman yo a.
Jiskaprezan. Jiska prezan yap tann yo la. Jiska prezan. Son plezi pou nou paske.
Nou plezi pi rèd. Nou fè ti love. Nou pral fè, nou pral fè, nou pral fè ti anbyans nou demen si Dieu veut de fason pou nou ka prepare anbyans lan pou Sweet Micky, pou Magdala, Ogman Sanjou lan, pou moun ki pral pou Roy ki pral fè grand première li demen si Dieu veut ki pral pataje ansanm avèk nou. Nou kontan anpil. Ou konn sak fè nou kontan paske nou santi ke travay nou fè o komansman Se pa t vann dwòg li te ye, ou ansanm tou lan, se pa t fè vagabon li te ye, ou ansanm tou lan, nou te reprezante peyi a. Donk yo ta ka, si Given se vin la, ou te vin la, se nan move zafè n te tonbe, arestasyon, arestasyon, epi, epi petèt. Nou pa t ap chita nan moman la sou tab nou chita la a nan Crown Place la. Ou konn pou ki rezon? Si nan moman an Ayisyen gen respè yo genyen an nan Chili, gras a Dye nou kapab fyè pou n di se paske nou fè yon bon travay. Avèk anpil respè wi, avèk anpil imildite nou kapab di l paske nou te nou gen fòmasyon militè tou ou konprann sa m di w la. Depi se ti Ayisyen ki soti Ayiti, pa gen yon ti Ayisyen la ki pa konn pran kout sandal, ki pa konn pran kout rigwaz nan men manman l ak papa l. Ou konprann sa m di w la? An fen kont, anvan nèg al fè vagabon, li panse l anpil, li di kòmengèt, manmi laka wi, fòk nou panse a manmi paske fòk, fòk, si e pa sa n ap rive n ap pran kout rigwaz, n ap pran kout. Mwen menm papa nèg pa m, papa m te tèlman konn ban m kou menn, m pa t konn met chemiz sou mwen paske l ap kole sou po m, ou konprann sa m di w lan? Men, an fen kont, m fyè dèt. pitit mwen ye nan moman an oubyen jodi a paske misye te bezwen fòme yon timoun kouman sa vle ki pou te dwat lakay li Givens di l gen kòb kot Givens li di l gen kòb misye pa gen kòb pase m m ap pran pòz egare m w ap pran pòz egare m w ap pran pòz egare m
misye konnen l pa gen kòb pase m men m ap pran pòz egare m e misye konnen Misye konnen Misye konnen m gen plis kòb pasel e m gen l pi long ke li tou.
Antouka mesye m ap di nou mèsi paske jodi a se travay pa nou an ki kontinye e ki fè Big Master kreye, ki fè Way kreye, ki fè yo envite m la. Donk kominote ayisyèn nan te gen de moun ki kòmanse, m panse ke n ap kontinye nan menm sans lan. E ide entrepreneurial ke nou genyen an e kontinye envesti. E m anpil nèg ki vann dwòg. M wè kijan yo pase. Nou pa kont yo. Finally yo fini. Nou pa kont yo. Ou wè nèg ki gen espri entrepreneurial kap kap envesti lajan an e wap wèl toujou kenbe. Wap wè an Ayiti gen yon seri de fanmi se yo toujou pale poukisa paske se envestisman yo fè. E wap wè gen de nèg ki te gen kòb ki te gen dwòg nan men yo gen kòb pase moun sa yo lontan petèt men wap wè finalman. Yap fini paske gon jan w fè kòb la. Mesye Martineau mèsi, felisitasyon. E m panse ke gen anpil ayisyen k ap gade la, k ap suiv e fòk nou fè valè. Mwen m youn nan bagay m t ap batay pou li vin Chile isi a premye bagay se montre ke gon travay pozitif k ap fèt, montre ke ayisyen k ap viv Chili yo pa sa yo panse ayiti a vre men mesye m pap ban nou manti lè nou rive èpòt ayiti jan moun yo ap pati a vre imaj la pa bon non. Li pa bon, li pa bèl. Mesye m garanti nou la demen maten si gen vòl nan èpòt la la gentan gen moun nan èpòt la kap tann li. Guy santiago m te pase. Wè tande non kite m di w yon ti bagay kite m di w yon bagay Guy. Gen moun nan èpòt la la aktyèlman li nan rèd wi. Guy kite m di w yon ti bagay.
M pa anraje wi.
Nou fyè anpil le fè ke nan moman an la ou ap reprezante peyi a pou nou. Ok. E nan moman an la m se yon nan nèg chak fwa m ap pale avèk nèg yo lè m nan reyinyon avèk Big Master, lè m avèk Claudy, Teddy, m avèk Eddy, m avèk tout staff la, Givens, nèg yo komòj yo vle m al pale kreyòl 6 mwa. Yo di m al aprann kreyòl, al aprann pale kreyòl menm paske ou poko konn pale kreyòl. Ok. M di misye pa gen pwoblèm. Men respè a m gen l pou nou, pou ki rezon? Paske nan moman la a, menm si nou pa kwè l, nou se laboujwazi ayisyèn o Chili. Paske pa gen, gen Chilyen nan moman la k pa vire sou yon Mercedes Benz. Ban m esplike nou yon bagay.
M sot yon bagay ki enpòtan, ban m mete nivo akademik lan ladan l pou moun konprann sa k boujwazi a. Selon konsèp yo, boujwazi se yon konsèp. E gen pil moun ki konprann boujwazi an Ayiti se moun de koulè. Ou ka de koulè men ou ka gen kòb ou pa boujwa. Yon nèg ki boujwa se yon nèg ki envesti, ki kreye richès, ki kreye djòb. E pi anplis sa tou, se nèg k ap panse avèk fiti moun k ap vin dèyè do l la tou. Pitit nou ki ap fèt nan moman la, se yo k pral fiti foutbolè peyi a, se yo k pral fiti atis peyi a, se yo k pral fiti ke moun yo Yo pap kwèl paske yo pral di oh kote ras sa te ye nan moman la promedio yon ekip football chili se 1 mèt 60 m mezire 1 mèt 82 ou konprann sam di w la lè ou wap wè yon bosejour kap jwe football ou di sa son machine men pou ki rezon paske l gen san ayisyen nan zon l. Se pase nèg la gen san nèg mawon nan zo l. M pa konn si w la non. An fen de kont, ou santi w fyè. Epi lè nèg la di, a sa e nèg regeton boys yo wi. Epi nèg la wè w ap vire sou yon Mercedes Benz, li wè Givens ap vire sou yon Hummer, li wè Teddy ap vire sou yon Mazda X1, X1 wouj, ou konprann sa m di w la? Machin spò. Ou di bon la.

Moun kap reprezante peyi a nan moman la, lè Way, lè Teddy, lè Tesly, lè Eddy, lè Reggaeton Boys, lè Magdala, ou konprann sam di w lan, nou se zantray peyi nou, nou vle montre pi bon kote peyi nou. Trè byen.
Bon, monchè m panse ke demen se vre nou pral wè lòbèy la. Petèt avan m pati dimanch swa, pase m ap pran vòl a minui pou m antre Ayiti. E m pa t panse si m t ap jwenn tout bagay sa a isi a la pou m te eksplore paske. Valery Numa vin la al fon dokimantè mwen poko gadel dokimantè la poko piblik son bagay kap pase nan nan de sal a de group moun patikilye gon. Kèm yon ti bagay Guy map fon pwomès jodia si demen si Dye ve si demen si Dye ve staff big master a vann plis ke 100 mil dola kart

Ok bannann peze poul fri ou konprann sam vle la griyo tou jan de sla lakay nou nou pral bwè kòb nou Demen seve depim gen 100 mil dola nan pòch mwen wè ma tèt ou vole ou wap gentan ale ou menm wap pèdi lenbe nou pap gentan fè kontwòl kòb la. Vòl mwen a minwi. Nèg kòb la, nèg kòb la li redi, li rele Eddy. Tande, nèg kòb, nèg kòb la li rele Eddy. Depi ou tande nou fè kòb vre Eddy ap annik rele w nan telefòn ap di w konn sa k genyen nap rankontre kay Pierre nou pral brè pisin, nou pral brè prestij, nou pral brè kòb nou ak way nap fè mizik ayisyen, nap avèk Magdala. Si manmzèl vle, li gen dwa ale avèk nou tou. M panse l ap vle, pa vre? Li prale. Epi n avèk animatè ki pi fameux nan peyi a, ou kòmanse ap vin la. M ap ale, m ap tounen, m ap tounen. Lòman nwa w ap ansanm avèk nou. Ou p ap vle al lakay ou ankò. N ap achte yon lòt tikè pou ou paske pwoblèm tikè ou p ap genyen. Pi fò ajans ki gen nan Chili yo e pou Ayisyen yo ye.
Jeff, wi, Jeff. M ap di tout moun ki San Pablo, Los Jasmines, al fè cheve nou nan Twawa Barbershop. M son. Pa pale fò non. Li egare li ye. Kaptenn nou tout nou konnen 63 11 Lojas Menes San Pablo al fè cheve nou nan 3 wa Barbershop. Jeff, depi se nou gon bagay nap fè ansanm, pase mwen ou gentan, ou konnen Jeff gentan gen kon pyès, depi kilè m t aktè? Map m pral fè konbyen mil milyon moun wè w monchè ou pa gen pwoblèm menn. E gon bagay m bezwen konnen la wi, Pierre ou menm avèk Givens kiyès ki gen plis kòb, m bezwen yon manadjè yon lòt.

Jeff pa gen machine sa vle di Jeff pa apiye non Jeff pa apiye non sa vle di m gen direktè a la depi map soti m gen machine disponib pou m soti sa vle di ou pa apiye m
gen twòp machine m gen twòp machine epi telefòn map woule ankò dènye galaxy an S S otyo plus. Plus non español. Si po. Plus. Ok. Ape di nou gen bagay nan men nou giwewe. Ay di afè nèg ap di ou chili, se mizè, se bagay. Giwewe eskize, tout nèg bay istwa yo la kite m ba yon ti istwa pa m. Wi. Mwen menm e manman m, sè m, tout fanmi an yo la frans. A di manman m gen 2 pitit, mwen menm avèk yon ti sè m. Sa vle di ke manman m son moun ki ede anpil ti fanmi. A di moun ki Leyogàn nan ap konn sa. A di manman m se yon moun ki renmen ede moun. Anpil moun renmen Leyogàn Lafrans vre wi. Wi, m konnen. Paske mwa pase a la manman m t al Ayiti, li peye lekòl pou timoun. M bay prèv lan sou Facebook mwen tout bagay. Li fè manje, ede anpil timoun. Sa vle di Guy Wewe, se pa ke m pa renmen Lafrans, paske manman m gen ti kouzin, gen li antre Lafrans tout bagay sa yo. Sa vle di Guy Wewe, m se yon nèg, m fè anpil bagay. Lèm diw m fè anpil m fè ti video, m fè fim tou, m fè fim avè pè jòj avè vladimi telisma anpil gran aktè men m gon rèv la kounya se fè kòb Adi m fin popilè popilè a m kite sa lèm pran lari gi wewe foto bagay sa yo pase kounya la m bezwen kòb. Ou konprann? Avanse. Kounye a la m bezwen kòb. Ki sa k pase? Premyèman, ou konnen fò m site nou. Kòman w fè rive Chili? Ok, fò m site nou avan yo. Pase e pa pandan nou la. Ou konnen te gen yon avan. Gen yon premye lapli. Kounye a mayi a. Mayi pouse.
Mayami! Mayami! Fò m bay premye lapli an. M ap bikròp. Jimmy map big up smith pase ou wèm vin isi m pa konn pri tikè nèg sa yo te konn tikè yo te dòmi nan lari eskize yo direktè men mwen m pat konn bagay sa yo rezèvasyon dotèl mwen fèt tout bagay nèg yo di a m gon pwojè fim jeff 3 wa antre isi nou gon pwojè fim ou konnen m edite tou m fè tout bagay sa vle di nou pran kou kanado nou pa nenpòt moun ok lè tikè m peye tout bagay m vin chili pou m fè 2 mwa. Antre m antre chili gon towo ki rele Daniel ki antre m nan vann tikè a vle di m pa byen pale de biznis mwen m wè gen kob m di oh semèn map fè 500 dola ameriken m di ah ayiti babay m sonje m te manke pran yon kout poud eh ayiti babay a vle di kisa t vin pase gon aksyon ki te rive m tou men son bagay ki prive l ye de ayiti ou konn koman ayisyen ye depi wap pwogrese bon ann pa pale de sa epi aprè Daniel nou komanse ap bagay ajans fè piblisite Oh m gon sponsor menn ki se avanl te kiskeya travel kounya li vin sol ki banm 1000 dola ameriken poum fè pwomosyon pou li m di gad on peyi mesye pi gwo sponsor m te jwenn ayiti m kwè se ton mòg prive menn ki te banm 500 dola ayisyen menn esou wè sa m vle diw la m di oh M di Ayiti adyòs. M di Ayiti adyòs. Nueva chao. Adyòs. Chao se italyen.
Si, si.
Lè m di, sipo, sipo. Sipo. Lè m di Ayiti bavay. O! Menm moman Daniel kòmanse di ok n ap brase, n ap brase. Epi Daniel vin mete m responsab kòmsi pati tikè pou Sendomeng. Kòb ap fèt. Guy Wewe m vin kwaze ansanm avèk yon direktè ki rele Dady, misye gen otèl isit tou. Ay mwen menm, epi depi se nèg ki gen kòb yo, e pa kòmsi sousou m sou manba yo non, e rale yo rale m. Guy Vens rele m, Jeff ou gen talan menn, vin travay ansanm. M gen mesye direktè Teddy, Jeff, ou konnen mwen menm se youn nan ayisyen ki rekonèt anpil atè a la, ou konprann. Kounye a nèg yo rele m vin travay, m vin kwaze a Dady, m di Dady m gen yon pwojè, m bezwen fè yon babèchòp. M bezwen fè yon bagay. Misye di m pa gen pwoblèm, m ap ba w tout èd mwen. Epi menm moman an tou, m gen patnè m k ap travay nan pòs Leta isit tou. Ba Ayisyen ki fè klas yo. Kounye a, m kanpe biznis mwen. E sa poko anyen, gen lòt bagay k ap vini m poko pale de yo. Kounye a, ki sa k vin pase menm? M kanpe babèchòp mwen, epi apre m toujou nan tikè, tikè, tikè. Èske w konprann? Kounye a la, m gen yon pwojè ki gen la, se Telus Film. Se yon pwodiksyon. Nou gentan gen drone, nou gen tout aparèy, nou gen dènye Sony an ki ap vini la, li sipoze rive lendi. Nou te òdè l eksprès, pwoblèm ki vin genyen, gèlè DHL ba nou, di nou ke lendi bagay yo ap vini. A di nou gen bagy nenpòt 8 mil dola ameriken k ap sòti Ozetazini k ap vin isi an. Èske w konprann? Sa vle di anpil bagay ap fèt epi m avè Pyè, m avè Pyè, Pyè ki prale ede m grandi tou nan lòt bagay k ap fèt. Donk Aze ou pa t al Lafrans? Ou pa t janm al Lafrans non? Men sa k pase, m ale Kiraso, m ale Sendomeng, m ale Senmaten, m al kote sa yo. Men Lafrans, m poko al Lafrans. Ou konprann? M poko al Lafrans. Men gen anpil moun, ou konnen nou frechè tou. Ou konprann? A di, anpil moun te konnen Ozetazini m ap viv. Men mwen menm m ap di moun yo sa, m pa di moun yo sa pou anyen piga yo pran l mal non. Byento m gen pou m gen viza. M pap janm al rete Ozetazini. M ap ret Chili m fè biznis. Chili plen kòb ladan l. Èske w konprann? M pral vizite Ozetazini. M gen dènye fim mwen ki se Twawa Nimewo 3. M poko, kòm kontra a poko siyen, m gen yon pwodiktè ki koni anpil k ap achte l. M ap antre lòtbò a. Antre m antre apre m ap tounen m vin Chili. Se sa l ye.
Èske w konprann? Konbyen tan w gen Chili la a?
M poko gen 1 an chili brother pam men pandan gen nèg ki pa gen anyen ayiti men manmanm gen kay gen tout bagay ayiti men sa se bagay manmanm men m gen ti kanèm ki gen ti bagay sou li m gen kèk ti kabrit tou bèf anba m gen bagay anba m gen bagay anba Sipoze prepare fiti w sipoze prepare fiti w. Si chilyen yo ta di Jeff bèt epa tou kasa. Yo te gnbo mouri nan pale español la.
Mèsi pou domaj la.
Bon mezanmi ann al fè way la rapidman ann fè way la rapid mesye bon mesye se ton plezi m pase demen swa big master production anpil love ann fè way la rapidman poun tande kisa nèg yo gen la nèg yo ap bwè